Bonjou bonswa tout moun mwen espere nou trè byen mwen espere nou anfòm mwen kontan pou m retwouve nou ankò pou yon nouvo videyo nan videyo jodi a m pote pou nou èske li nesesè pou nou bwose lang nou ki enpak sa fè sou nou èske li pa fè enpak sou nou tou nou pral dekouvri tout sa yo nan videyo a deja si w renmen ide a ou menm ki poko fè sa pa bliye abòne a chanèl la peze ti klòch la pou pa rate pwochèn videyo nou yo N ap pran yon kout poz, n ap tounen pou plis detay. Nou retounen apre poz la e jan nou te gentan anonse li deja nan entwo videyo a, nan videyo jodi a m pote pou nou èske li nesesè pou yon moun ta bwose lang ni. Eske l toujou bon, eske l rekòmande pou yon moun bwose lang li? Ou menm ki poko fè sa pa bliye peze ti klòch la avèk bouton sabòne a pou w pa rate pwochèn videyo nou yo. Ebyen men sa l ye, anpil moun toujou ap poze tèt yo kesyon souvan kijan yo ka prezève bouch yo kont movèz alèn, kijan yo kapab jere bouch yo, genyen menm ki konn twouve bwose dan pa sifi, genyen ki konn arive y ap fè lòt entèvansyon, fè yon pakèt bann remèd, gen moun tou. ki pran plezi tou pafwa nan bwose lang yo, ebyen nou pral konnen jodi a kisa sa ye e èske l bon. Tout moun konnen li nesesè pou n ta bwose bouch nou 2 a 3 fwa pa jou pou evite kari oubyen movèzalen. E malgre sa, gen moun tou, malgre yo fè sa yo toujou stil gen movèzalen. Èske sa li menm li gen rapò avèk Bouch ou pa bwose, èske sa tou gen rapò avèk lòt bagay? Men pa, fò n pa bliye tou, se pa bwose bouch souvan ki fè moun pa gen movèz alèn. Pafwa se yon pwoblèm moun nan ka gen nan fwa l avèk pwoblèm li konn gen anndan l tou. Ebyen, gen moun tou ki rive pi lwen yo bwose lang yo nan sousi ke se yon travay ijyèn y ap fè e sa ede yo kont movèz alèn. Ebyen m ap di nou, lang nan gen kapasite pou li netwaye tèt li. Li pa bezwen èd okenn moun pou ap bwose l, pou ap fè lòt bagay ladan. Li kapab jere sa grasa saliv ou wè w ap vale chak jou. Ebyen, ou konn vale nenpòt 15 a 20 mil fwa pa jou saliv ou. Li posib pou nou bwose lang nou sof si ke Nou ta pran yon medikaman oubyen nou ta vin pa gen saliv ankò pou nou ta vale. E moun ki manke saliv yo, li tap nesesè pou nou ta bwose lang nou paske pafwa gen medikaman nou pran ki koupe saliv nou dirèkteman ki fè nou pa gen dlo nan bouch nou ankò. Pafwa nou konn santi ke nou gen dlo nan bouch nou lè nap pale, nou santi bouch nou bagay. Konsa lè nou manke saliv la, nou ka remake, lè nou manke saliv nou ka remake gon ti bagay blanch ki kare sou lang nou. Lè sa nou kapab retire yo swa avèk yon grat lang, yon grat lang se yon enstriman yo voye pou sa menm pou pwòpte lang ou, se pou sa yo voye l, ou kapab itilize l pou pwòpte lang ou, oubyen tou si w pa gen l tou ou ka pran yon ti bwòs pay, yon ti bwòs ki lejè lejè, e pa bwòs ki di a non, yon ti bwòs ki vrèman lejè e k ap ede nou retire sa yo nan bouch, nan lang nou. Kidonk, nou pa dwe bwosi lang nou san nou pa obsève li dabò. Fòk nou obsève lang nou pou nou wè èske nou remake ti bagay blanch lan sou li oubyen èske nou pa gen saliv. Fòk nou fè sa pou nou wè avan nou bwose lang nou. Paske, lang nan li menm, li gen yon pakèt bann espi, yon pakèt bann ti bakteri ladan ki ede bouch la ret an sante. Gen yon pakèt bann ti bakteri ki nan lang nan ki ede bouch la ret an sante. Lè w pase bwòs la dan, sitou bwòs ki di yo, gwo bwòs di yo, sa ede tout bakteri sa yo mouri e sa vin ede, sa vin pèmèt pafwa tou bouch ou vin gen movèz alèn paske lang nan li menm, se li menm ki alabaz de tout movèz alèn ou gen nan bouch ou. Pafwa si ou itilize l mal, ou bwose l mal, ebyen tout ti bakteri sa yo ta dwe pwoteje bouch ou pou ta kenbe bouch ou an sante a, yo tout mouri Epi yo vin fè plas avèk movèz alèn kounya. Ebyen fòk nou sispann met nan panse nou se swa ke nou pa bwose bouch nou oubyen nou pa bwose lang nou ase ki koz ke nou gen movèz alèn. Pafwa ou gen movèz alèn nan se ou menm ankò ki lakoz nan tiye bakteri ki nan bouch ou avèk nan lang ou avèk seri de gwo bwòs di wap bwose bouch ou e sa vin pèmèt ke bakteri a mouri e vin fè plas a movèz alèn. E pafwa tou movèz alèn nan konn vini tou swa moun nan gen yon tou nan dan l, ki konsome aliman ke moun nan manje epi sa vin rete pafwa li vin bay yon odè ki pa bon. Avè tou moun nan konn gen pwoblèm nan fwa, li konn gen pwoblèm nan entesten l tou e sa vin pèmèt ke moun sa lè l ap pale tout move sant sa yo moute pafwa se pa bouch moun nan li pa pran swen l vrèman. Ebyen se videwa sa mwen te pote pou nou, ou menm ki renmen travay n ap fè a pa ezite pataje l a yon zanmi w avèk yon fanmi w pou yo abòne a chanèl la e sa e ou menm tou si w wè ke w fè sa pa bliye Abòne a chanèl la e peze ti klòch la pou w pa rate pwochèn videyo nou yo. Nap kwaze ankò nan yon lòt videyo, babay, a la pwochèn.